Jan nou te di l la, nou nan sezon mondyal, donk n ap pote tout analiz, sitou peyi nou Ayiti ki nan mondyal, e nou pral pale de match ke n ap gen pou nou jwe avèk Brezil la, men sitou ti rekapitilasyon sou match Ayiti-Ekòs la. So m pa pou kòm m avèk Sophie ke nap di bonswa. Nou salye Mike nou salye tout zanmi Ermam show Ermam foot se yon plezi pou nou la ankò Mike pou nou kontinye pale de football nan emisyon Ermam show a. De football, de Ayiti spesyalman. Ya humm kontre tout atant humm nou te gon bèl match Ayiti vs Ecòs.

Mwen te renmen se anvouman ti mesye yo sou teren an ou konprann so malgre match la te yon ti jan trè sere fas avèk Ekòs donk m panse ke yon moun pa ka di ke ti mesye yo pat bay pat bay tout yo menm yo te fè tout efò men sepandan m panse ke lan efò ti mesye yo tap fè a Gen de demand yo te ka fè. Ok em panse ke se kritik sa e Mike pral esplike nou plis kijan li wè kritik sa. M panse ke se kritik sa ke anpil moun ki tap gade match Ayiti vs Ecos la te te kòmsi te pale sou li te di ke si mesye gen de demand yo te fè wi wi yo te ka yo te ka di bon pou mwen se sèl erè sa k te gen. Ya Sophie, Ayiti vs Ecos jan nou te dil nan emisyon avan. Ekòs se petèt seleksyon nan poul nou ye a ke nou te di nou te ka nou te ka bat avèk nou te ka plis ou mwen foti awogan paske nou di ni Maròk ni Brezil yo ant ant yo yo odsi nou 2 kran odsi nou 3 kan vwa menm yo pa nan menm klas avè yo and jan m te di l nan emisyon an fò n te abòde match sa avèk anpil imilite men avèk anpil motivasyon devouman ke nou pa repwoche seleksyon Nou te, nou te vini nan yon dispozitif 4 4 2 ke m te di, mwen menm pèsonèlman m te di, m te, m te sijere seleksyonè a pou l te vin nan 4 2 3 1 paske m panse abataj fizik la nou pa t ap gen l sou Ekòs. Foutbòl britanik la pou moun k ap swiv foutbòl se de moun ki trè kousto, trè fizik. M te di Pakont, teknikman, si n te mete si n te mete dispozisyon sa avèk 3 moun nan milye tèren an, m di teknikman n te kapab rivalize avè yo. De se fèt, nan dezyèm mitan sitou, se sa ke n ta rive fè. Nou te arive kontwole balon an, tout aksyon danjrez yo nan dezyèm mitan an, se nou menm ki fè yo. Nou menm, nou menm, nou te kapab di nou benefisye de yon penalite menm. Jou jodi a, si petèt ke si jwè yo te pwoteste, paske gen yon afè psikolojik nan foutbòl, Abit la, li gendwa, li gendwa pa rann li kont de sa, men ou menm a fòs ke ou pèsiste ou ensiste, e var la ta brele pou di abit la, bon aksyon konsa, nou te ka tounen. Men ki pwoblèm gen avèk seleksyon an? Lè nou jwe nan 4 4 2 nan sistèm sa, li, li plis parèt tankou yon 4 2 4, paske lè w jwe avèk Providence elye goch, ou jwe avèk Didson elye dwat, elye sa yo, yo pa fèmen vrèman. Se de se de zelie ki jwe sou la lin ki pran tout koulwa la yo pa fèmen yo pa yo pa fèmen pou vin ede Bellegarde avèk Danley nan faz defansif yo yo pa fèmen donk lò lò konsa ou vin gen yon vid antre gimè anndan tèren an paske ni Bellegarde ni Danlé Jean-Jacques se pa de medyan rekiperatè de pwofesyonal. Kòmsi se pa se pa tach yo sa. Se vre Bellegarde se pa yon se pa yon playmaker men se pa yon 6 defansif jan ke moun yo rele l la. Men m te byen etone ke coach la Sébastien Migné pat kòmanse avèk avèk avèk Dominique Simon sitou aprè pèfòmans li kote Nouvelle Zélande. Pou mwen menm se te chema sa ki te kapab bokou plis enteresan, ou gen Dominique Simon devan defans, ou gen bèl gad akonpanye l kap fè moute desann yo, sa ke yo rele box to box la, and ou genyen bèl gad nan tèt triyang lan. Si n te jwe konsa, m panse asiz teknik la nou tap genyen l jan l te ye nan dezyèm mitan e m panse n te ka kreye brèch la. Men malerezman nou pap twò rete sou match sa, sa ki fèt la fèt. Nou pran yon gòl, yon gòl ke n te ka evite dayè paske son tir, son tir ke McGinn sèvi ki devye nan pye, nan pye Bellegarde ki twonpe gadyen an 1 zero. Depi lò, m ka di pratikman Ecosse pa egziste nan dezyèm mitan. E sa k fè lè match la fini pou Ekosè yo, ou te ka wè sa, se tankou son delivrans. Lè match la fini, yo wè yo pa pran gòl, se tankou son delivrans paske nou fè tout dezyèm mitan n ap pouse yo, n ap pouse yo, n ap pouse yo and m panse m ka anti jan kritike avèk coach la tou ki, ki. Chanjman yo fè nou tout enpe tout tan. Paske gon faz ou rive nan match la, Izidò pa egziste, malgre mwen pa tap retire Izidò paske se vrèman fen chans pleye a, se a kèl moman li te ka ba nou yon gòl, men Izidò pa egziste, ou pa pote yon kout souf, ou kite mitan tèren an nan menm dispozitif la, alòske ou wè nou manke yon nèg ki pou choute, nou manke yon pye, Bellegarde eseye l, eseye l, eseye l, sa pa mache, men nou fè 2 chanjman trè trè ta, donk mwen panse. N ap pran poz la men sitou aprè poz la nou pral eseye wè ki dispozisyon ke Coach la ta kapab pran fas avèk Brezil paske Brezil se pa Ekòs. Sa vle di sitou Brezil nan premye match la li te fè nul, l ap vin ak yon motivasyon siplemantè. Donk m panse n ap pran poz la, lè n tounen nou pral analize match Brezil la. Brezil, seleksyon Brezil la m soti ret sou li, seleksyon Brezil la li gen yon seri de pwoblèm ke tout ekspè nan foutbòl te gentan idantifye, ke ou wè pwoblèm nan men ou pa ka jwenn solisyon. Se kisa? Yo te toujou kritike seleksyon sa. I mean jwè sa yo ki la yo pa janm gen yon yon kreyatè ou byen yon kreyatè. Paqueta se pa egzakteman sa ke se pa sa li ye vre. Paqueta Paqueta ann di pratikman foutbòl Paqueta dèyè do l m su ke si Paqueta te bon li pa tap tounen o Brezil. Li tap rete li tap rete li tap rete li te nan West Ham li tap rete an Ewòp. Donk yo vin avèk Paqueta yo vin avèk Neymar malerezman ki te ka ba yo asiz teknik sa nan milye tèren an. Men Neymar pa janm anfòm, li gntan endisponib pou match Brezil la. Sa fè kisa, lè w jwe avèk e Casemiro e Bruno Guimaraes an doub pivo, Paqueta devan yo, sa w wè Boadi t ap bay nan Ekòs, nan Mawòk la, ou pa jwenn fluidite teknik sa nan mil tèren an. Casemiro gen difikilte pou l vire tèren, Bruno Guimaraes pa janm ka mete ekip la fas o je, yo te menm arive retire Casemiro nan match la. Sa vle di. Brezil m panse Brezil gen ti mank sa. E sou les ailes ouff 2 lateral trè defansif ultra defansif ke se swa se Ibanez a dwat ke se swa se Douglas Santos a goch yo pa janm pote sipò avèk Vinicius sa koz ke lè Vinicius gen boul la a goch sitou pa gen twòp opsyon. Paske Izaak pa gen skalye a ki fèt, sa ke nou rele overlapping lan, lateral kap pase nan do l. Aksyon Vinicius yo trè previzib, se just kase, retounen. Il a fallu yon aksyon majik, se fò Vinicius te soti vrèman le grand jeu pou l te fè pou l te fè gòl sa, paske pa gen twòp opsyon ki rezève avèk li menm. M panse sou sa, nou gen yon kou a jwe. Si, si devan Si devan Ekòs, m te di 2 pwent la pa t ap vrèman itil nou, m panse devan Brezil pa egzanp, vrèman n ka anvizaje opsyon 2 pwent lan. M t ap gade Migné nan konferans pou laprès ki t ap di se pa yon afè de 4-4-2 ou 4-3-3, preyokipasyon l se animasyon ekip la. Pa kont m panse devan Brezil nou poko a jwe. Paske ke nou vle l ou pa, nou p ap gen boul la devan Brezil. Nou p ap gen boul la devan Brezil. Pandan ke m ap di Brezil gen tout pwoblèm teknik sa wi, men nou p ap gen boul la devan Brezil. Sa di Brezil pral domine, domine dans le jeu, domine dans le jeu, conservation de boule, drib avèk Vinicius a goch li pral destabilize, la m panse n ap bezwen yon mitan tèren siplemantè. Se wè m di n ap bezwen 4, 4, 2 a, avèk 2, avèk 2 atakan, m panse keswa se Casimir si se li k ap jwe a dwat la, m panse fò l vin pote sipò anndan tèren an. e lap bezwen Danley Jean Jacques kòm milye box to box ki pou sipòte a Cus Callens a dwat la. Pase menas Brezil se vrèman elye goch la. Jan Sophie Sceau dil la se Vinicius ki se menas Brezil, on menas konstant ki pral nan pwovokasyon, ki pral nan drib se jwèt Vinicius sa wap bezwen sipò Danley Jean Jacques ki pou ede Callens a Cus paske m panse sèl Callens a Cus pap kapab. Donk m panse seleksyon ta dwe kanpe nan. Petèt nan menm 4-4-2 a, avèk toujou Placide nan kan, Mathé Expérience a goch, Arcus a dwat, Delcroix a de se pè santro yo, m panse Bellegarde, Bellegarde, Danley Jean-Jacques se ta 2 milye tèren yo. Bon, Providence, pa gen dout. olye de Didson pou mwen menm m vrèman panse m te ka jwe avèk Casimir paske Casimir pa moman li antre anndan tèren an e li menm tou l jwe lateral 2 lateral nan oksè si w vle m panse l ka pote sipò anpil avèk kòman mesye sa rele adwat la Arcus Calens li ka pote anpil sipò avèk Arcus Calens pandan ke Danley Jean Jacques ap toujou nan kouvèti epi devan se vrèman pye w Pierrot, Avèk, avèk, avèk, avèk Izidò. Si nou fè 30 premye minit yo nou pa pran gòl, Brezil ap vrèman doute, l ap vrèman panike. M panse Hugo a jwe. Ou panse nou ka bat Brezil? Bon,
si m panse nou ka bat Brezil, se sa nou tout vle. M panse ke se sa chak grenn Ayisyen vle. E pe enpòt a ekip Ayiti ap jwe a, menm si w te fanatik nan yon epòk ou yon lòt, m panse ke Pandan mondyal la la, tout moun vle ke okenn ekip pa bat Ayiti. Nou se swè nou, se swè nou, se swè nou. M panse gon kou a jwe. Paske Brezil, Brezil, pa rapò avèk Brezil, Brezil pa iltra, iltra dominan ankò. Ou jan m sot di a, Brezil gen anpil lakin. Brezil, sa k te fè fòs Brezil dan le tan, se te aryè lateral yo. Se vrèman 2 trè bon aryè latewo. Keswa se Carlos.

ki trè òdinè. Men lè w fè l jwe ak lateral dwa, pandan ke yo pa gen drib avèk avèk Raphinha kòm milye dwa, sa vle di Brezil se, parapò avèk Brezil, Brezil gen anpil mank. E selon laprès brezilyèn, Ancelotti vle eseye tandèm Bruno Guimaraes avèk Fabinho, Fabinho ki nan Etihad. Sa vle di yo pa satisfè de pèfòmans Casemiro ke yo te sòti a la mitan. Sa vle di Brezil pa fè pè ankò. Brezil pa fè pè, Brezil pa fè pè. Se vre li ekstrememan pwodiktif dayiti. Ya, non, m toujou di, m toujou di konsa, lontan moun te ka pè. Men pou kounye an, non. Men fò n abòde mach la avèk anpil imilite. Ya. Paske Ayiti se sa l ye a, Brezil se toujou sa l ye a. Menm pou non sèlman ou, Brezil sipè favori pa gen foto. Men Brezil pa fè pè ase. E, e, keseswa se kounye a oubyen, oubyen Igor Thiago yo mete an pwent lan, se pa pou sa. Se pa konsa, donk mwen mwen plizyè chema ke Brezil itilize, mwen anvi fè yon 4 4 2 avèk Martinelli, Hugo Thiago an pwent, gen moun kap mande pou yo ta mete Endrick, ki son menas, donk nou poko konnen nan ki dispozitif yo ap vini, men m panse gon kou a jwe la. Sa m ta mande se vrèman pou nèg yo pa pran nan efori ke yo ka bat Brezil, yo ka bat Brezil jan pèp la ap di a, ke yo rete konsantre yo, fè an sòt ke kreye dout la. Kreye dout la. Kreye dout la. 20 minit ap pase. 25 minit ap pase. Ou fè blòk defansif la. Pou ap opere pa w kontre. Menm jan Kap Vè fè avèk Espay la. Kap Vè fon ti gwoup devan kan yo. Espay ap pase boul a goch, pase boul a dwat. Yo pa janm jwenn brèch la. E erezman nou menm nou gen nou gen nou gen de trè bon atakan. Bokou plis ke Kap Vè. Sa vle di nou ka menasan. Sa vle di nou dwe nou dwe pou karaktè defansif. Pandan n ap defann, n ap eseye opere pa w kontre. Se la m panse providence tap bezwen vitès providence ou byen lenny joseph tou se vre gou ti bonèm entelijans avèk jwè sa men lenny joseph nap bezwen li m sijere m panse humm casimir m panse casimir ta sipoze kòmanse o detriman de didson pase m panse apò defansif la si didson plis nan pwovokasyon m panse apò defansif la Casimir ap potel etazini m panse Casimir beaucoup plus rapide tou ke Didson donk m panse yon 4 4 2 konsa nap opere pa kont nap trè disipline trè regroupe defansivman e nap bezwen sa sot di a Sophie jwè nou yo nou twò pasif fòk a fòk a gen de lè gen de lè gen de lè fò jwe nan psikoloji abit la abit la kap pran desizyon fò fò pwovokel mandel pou l kanpe match la avèk respè avèk respè.

trè dominan nan match la, m kwè sa, n ap bezwen gen yon konpòteman trè defansif epi pou n opere pa kontre. E mwen, mwen okazyon ke n ta jwenn nan pou n ta eseye trè efisyan. M panse, m panse si gon kou a jwe la nou ka fè l pa dè sant paske Brezil pa, pa dan lèzè, Brezil pa dominan dan lèzè ke se swa se, se, se, se, se Marquinhos yo mete avèk, avèk Gabriel, m panse nou gon kou a jwe la avèk pye wo, avèk dè sant. Don Sophie sa nap di moun yo nap di moun yo se match la se demen se demen se demen figi match la fèt demen demen a 8 è edmi nan la sware nap di moun yo kontinye ya match la fèt vandredi m di demen paske nan men nou e konnen match la fèt vandredi nap di moun yo se motive moun yo pral nan match yo m panse. M wè yon gwo kritik yo pote sou fanatik yo, yo di nou manke chofe, nou manke chofe. M wè moun ki t al nan match yo di nou manke chofe. Bon wi, nou man, mwen menm, men kritik mwen vle pote, m pa, m pa, m pa, nou gen dwa, nou gen dwa jan moun yo di gen dwa manke chofe. M gon, m gon dènye mesaj m vle kite pou jan medam yo prale nan match Ayiti. Nèt jou yo al pase. Ya. M pa, kòmsi pèsonèlman, m pa renmen jan medam yo ale, medam yo kòmsi se nan club yo prale yo tou. E Julie, Julie, yo pase Julie. Ya bon, yo, yo fè l tou, menm lè 18 mai kounye an Mike ou wè kijan moun yo itilize drapo a, sa ap met sou yo, wap gade tout kò moun nan. So m panse ke li, li, li, li ta sipoze gon ti travay ki fèt nan medam yo, jan yo prale toutouni lan match yo sou pretèks ke nou, nou, nou pral sipòte, pa sipòte nou pa sipòte, okontrè. Nou rann match la pi lèd li te tèlman reposan.
Piblik sa poko abitye avèk sa. Sa m panse si wè koup di mond sa li ta dwe yon koup di mond daprantisaj pou nou a tou lè nivo. M dakò piblik lan genlè pa abitye a sa men sa pa vle ayisyen di m pandan pandan ayisyen ap fonksyone nan peyi etranje a la lè nou rive nan espas nou wè moun pa sanble avè n si nou fè l yon fwa nou ale nou pa konprann dezyèm fwa nou pa konprann sa. Non men sa fè m di konsa a son son koup di mond daprantisaj paske ou wè lè se fanatik ou vrèman ou vrèman ou ale nan anbyans antanke fanatik.

Viktwa ou defèt, ann rete dèyè ekip nou. Nou pa gen moun joure jwè yo. Gon bagay ou te di ki te trè enpòtan. Otan ke n ta renmen seleksyon bat, men nou pa gen anvi sa ke jwè yo. Jwè yo plis ankò ta renmen yo bat ke nou menm, nou menm ki, sa vle di atant lan ankò plis pou yo menm. Donk nou pral chofe seleksyon an. Sonje ke Brezil sipè favori, men gwo kou a jwe la. Gwo kou a jwe la. Donk nou pral chofe, bay tout nou menm dèyè nèg yo. Douzyèm òm nan enpòtan anpil. Bay tout nou menm. Vin avèk de slogan.

M pa konnen kounye mwen e ekskiz yap fèm tande espri frape teke bouch yo yo pat wèm bon mwen menm m espere ke nou bat m pa konn konbyen non men se sa ke mwen espere antanke ayisyen e m panse se yon bèl bagay lap ye pou nou men mwen menm m pap predi m pap predi m pa konnen Mike m pa konnen m jis swete ke nou genyen e sa m vle ebyen fanatik yo nou yo nan moun la fè moun fini nou fini mwen nou fini m vreman di m vreman. M swete nou trè disipline, fanatik yo trè disipline. Jiska prezan m poko tande nòt negatif, m pa tande nou te batay, m pa tande nou te tire boutèy. Se ann kenbe lanse sa, sèlman kanpe afon dèyè ekip nou. Sispann sispann analize pandan nou nan match la, chofe pou nou chofe ekip nou. Chante chante tout pou yo barikad la, chante tout pou yo wole ole ole ole we we we. Fè bri sa yo lè jwè yo pouse yo pouse yo. Epi jwè sou tèren an bay plis bay plis toujou de nou menm. Nou te fè nou te fè egzateman nou te satisfè de pèfòmans nan.

Brezil, so swi, se la pou bagay istorik. Sa vle di menm aprè 50 an n ap sonje nou nan koup di mond. Ayiti. Bat Brezil.
Bat Brezil. Brezil. Brezil nou konnen an. Ya. Brezil nou te konnen an fèt. Brezil nou te konnen an. Brezil nou te konnen an. Yo di yo di pou bagay a prepare Ayiti la nenpòt moun Brezil ta fè yon gòl k ap vin mele wewe yo di w ap pran pil kalòt. Pati.

Spesyal yo paka fon yo pou sa ok. Sou sa ou konkli nou fini. So nap fini deja merci a tout moun ki branche M ap fout pandan mondial la la map konseye w kontinye abòne a paj la fè zanmi w fè menm bagay la epi nap di tout moun merci a trè byento nap wè vandredi Haiti vs Brazil kiyès kap genyen. Eske nap chanpyon? Ayiti kap chanpyon. Mwen Ayiti liye. Babay tout moun a trè byento.